Lè Laura Marisony prezante prezidan Dayiti na va wè si Miskaden ka ret nan peyi an. Se pa sèlman Miskaden non kap ret nan peyi an lè Laura Marisony prezidant Dayiti. Son pakèt, son pakèt payen a bib, on pakèt fo pwofèt, on pakèt satan a bib san konte nan moun ki nan leta yo Dye pral pral pral pral choute. mete deyò nan peyi an wi, m pral di rache mwen yo ke banm tè a blanch wi, e m ap pral site plizyè ladan yo pou nou wi. Se, se, se yon pakèt wi. Ebyen gade pou n wè si Miskaden, m tande, m pa tan, m pa, m tande l ban m repons, m pa, m pa gade e sa l di a non, m pa bezwen, sa pa enterese m, sèlman m tande l ban m repons, li bay lòt repons. Ebyen! Gade pou nou wè lè Bondye fin enstale Laura, lè Bondye fin entronize Laura pou nou wè si Muscadin ap ka rete nan peyi an. Dieu pral mande Muscadin menm pou l kite peyi a menm. Sa se Dieu k pral fè. Nou menm se nou menm ki te bay zafè Laura koulè, nou te met magi ak sèl ladan l pou nou te ba l koulè nan sa l di nan emisyon l. Men Laura pat janm di men pwofesi m te di non, men l akonpli. Laura pat janm di sa. Ebyen se sak fèl ka gen pouvwa otorite poul tounen paske peyi a poko anba pouvwa kris kon peyi a anba pouvwa jezi kris de nazarèt miskaden pap ka ret nan peyi a ankò m di nou sa miskaden pap ka ret nan peyi a ankò map pral site kèk non moun e le senyè menm banm lòd poum site yo menm paske m pa gen pèsòn poum pè Se Jezi sèl nou dwe pè. Li di pè moun ki ka detwi kò a ak nanm nan, men pa pè moun ki kapab detwi kò a men ki pa ka detwi nanm nan. E pa sèlman Miskaden non. M ap site kèk non. Elizabèt! Petro pap ka ret nan peyi a ankò. M wè chak sa moun di, li gentan vin di l tou. On sèl kou chak kò l vin avèk on pwofesi. Kounye a l gentan wè e fanm ki pral dirije peyi a. Piyol pa konn sa poul di ankò l gentan wè e fanm ki pral dirije peyi an. Li pap ret nan peyi an ankò non. Kòm li di l pa wè ap gen eleksyon men moun sa ak fanm sa k pral vini an se yon tranzisyon e pou l fè eleksyon. Ou manti madanm map di w manti. Lap kite peyi an tou Bondye ap mande pou l kite. Elizabeth Petro Pintro ou Petro? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Bondye e li menm ki konnen avèk nonm nan. Elizabeth. Li ap kite peyi an. Beatrice! Fo pwofèt Beatrice! Bondye ap mande pou l kite peyi an. Fo pwofèt Beatrice! Bondye ap mande sa. Mesye Bobse ki nan peyi an! Bondye pral mande pou l kite peyi an. Mwen menm! Sentespri de Dye, fè m di sa! Li gen, sa m te di a, mwen ap rekòman, retounen di l sa ankò, sa pou rive pou li a, l ap rive. E m ta, mwen menm, Senyè a ta fin fè sa l gen pou l fè avè m nan, li pa ko, sa k pou fèt pou li a pa ko fèt, Bondye ap mande pou l kite peyi an. Bondye ap mande pou l kite peyi an. Gen youn ki se, e, e, ki, ki panse ke se, se zam ki kapab vrèman, e, sove li anba men kidnapè, yo rele l pastè Manchèt. E e pastè Paul ki vin avèk yon fo dok yon fos doktrin nan peyi a depi byen dè zane, Bondye ap mande pou l kite peyi an tou. Bondye ap mande pou l kite peyi an. Moun depi se moun k ap sal non Bondye, ki koz non Bondye souye, ki koz non Bondye e e pase an blasfèm, Bondye ap mande pou l kite peyi an tankou pastè Amel Lafleur, m wè gen moun k ap joure pou li. Gen moun kap joure pou li, pou Pastè Amel Lafleur, alòske Pastè Amel Lafleur, yon mo, yon, yon, yon akizasyon pote sou li, ki moun li pran pou kapab vrèman avoka l, se lòm, payen, payen, payen, payen l pran pou avoka l, pou avoka l, payen wi l pran, epi bwe, daprè labib kiyès ki avoka nou se Jezi Kris, se Jezi Kris ki avoka nou. Nou pa gen lòt avoka ankò se Jezi Kris. Ebyen mwen mande pastè Amel Lafleur yon bagay paske nan emisyon m te fè nan Telestorm TV an, e Pierre Richard te mande m si l de Dye m di non l pa de Dye. M di si l te de Dye l pa de Dye ankò. Ebyen gen moun ki ap joure m pou li, fanatik li yo. Ebyen mwen ba l yon defi jodi a. Si pastè Amel Lafleur pa t fè sa ke madam nan di l te fè sou li a, vyole l te vyole l lan se pou l jure jan Laura konn jure a. Se pou l jire devan Bondye. Se pou l jire sou lavi l, lavi famiy li, ke l pa t janm fè bagay sa. Li pa bezwen pran avoka. Depi l jire sèlman, Bondye ap pran defans li. Bondye ap pran defans li. Men se avoka lòm wi l pran. Tout moun sa yo, Bondye gen pou mete yo deyò nan peyi a. Bondye gen pou mete yo deyò. Madam Sylvanie Ramsey, Bondye gen pou mete l deyò nan peyi a. On pakèt lòt pwofèt Bondye gen pou mete yo deyò nan peyi an depi se moun kap blasfeme non Bondye. E gen anpil moun ki nan peyi blan kap di Bondye voye yo, yo panse kon Ayiti libere, kon Ayiti delivre yo pral ka antre nan peyi an, yap sezi wè sa. Yap anvi rantre yo pap ka antre, le Senyè pap kite yo antre. Alò se sa kem te vle di nou. Gen yon lòt moun ke m pral pale de li ankò. Se pastè ki di Matin se li pral prezidan. Ou pa wont pastè? Ou pa wè ke bib lan di, banm wè chèche l ankò. Ou pa wè ke bib lan di pastè son don ke l ye? Pou bib lan di pastè son don ke l ye, son pouvwa Bondye bay epi pou jwenn mwayen pou ap blasfeme non Bondye konsa, pou di konsa ke ou se pastè epi pou pou di le senyè di w se yon vodouyizan, ki pral president dayiti nan salmanaza peyi dayiti ye a nan eta peyi dayiti ye a nan tourman peyi dayiti ye a pou jwenn mwayen pou di konsa se yon man yon vodouyizan ki pral peyi ki pral president peyi dayiti e lè w gade w wè m pa menm okipe w menm a sa w ap di a w jwenn mwayen w lonmen non m. Paske w wè se manti wap bay jwa prive nou tout nou wè Laura paka pa president dayiti si se te nou k tap metel se nou k tap votel nou anpil nan nou nou patap janm votem paske nou kont mwen pou la verite men se èt siprèm nan ki kreye nou an ki bay nou souf de vi an ki te fè nou avèk yon ti labou li krache ladann li fè n tounen moun nan se li menm ki mete n sou tè a se li menm ki pral metem se pa nou menm men li wi efezyen. Chapitre Efesyen chapit 4 vèsè 9 jiska 11 li pale de pastè son pouvwa wi mesye m rele moun sa yo mesye m pa rele yo pastè m rele yo mesye pou jwenn mwayen pou ap di konsa se Martine Moïse Bondye di w se pa Laura Bondye di w Ebyen pi devan sa w pral di Bondye? Sa w pral di moun ou te di se bon se Martine Moïse yo? Ou pa wè Martine Moïse eh eh Mesye Jovenel Moïse se mari l ke l ye Bondye te voye ou pa tande Bondye te voye m kote Mesye Jovenel Moïse 18 fwa li pa janm tande la vwa de Dye epi lè aprè 18 fwa Bondye di m konsa pibliye la mò l mwen fè 6 mwa m ap pibliye la mò l de janvy de de fevriye a jyen. De fevriye de sen mwa de fevriye a jen epi sou si mwa bondye pranl epi kounye a ou di se maril sa vle di bon se ma se ma ou di se maril ebyen bondye li menm li gran li gran li pwisan ou di se li menm ki pral prezidan day ki se li menm ki pral prezidan dayiti ebyen bondye li menm li gran poul fè wè tout bagay li gran poul fè wè tout bagay. Bondye gon jou pou l fè wè tout bagay. Èske nou pa sonje sa l te fè ak ti David? Ebyen, èske se lè pou l te mete ti.